Jodi a, nou konnen nan jou k ap vini yo la, prezidan an osinon gouvèneman an ap pwone yon referandòm. Ou se youn nan moun k ap fè politik nan peyi a. Dapre ou menm, èske ou panse referandòm sa a l ap pote fri pou popilasyon an osinon l ap pote fri Pou gouvèneman ou konn bati prezidan. Ekoute
Mwen menm janm toujou dil ke si mesye sa yo kap dirije peyi a yo la a toujou se paske yo se de moun ki pa respekte sa konstitisyon an di depi apre 7 fevriye 2021 nou konsidere moun sa yo kòm de izipatè e moun nan gouvènman yo nou konsidere kòm de gouvènman defakto. Paske moun ki nome yo a pa gen ni tit ni kalite pou ke li nome yo nan tèt administrasyon peyi a. M pa ka menm di w ke eske l ap pote fwi pou popilasyon paske lè w di referandòm se konsilte pèp la sou yon bagay eske eske menm konstitisyon sa nèg yo di yap fè referandòm ladann nan eske yal gade sa konstitisyon an di konstitisyon an di yo pa dakò ke yo chanjel pa vwa referandè sètadi ke mesye ki la yo se pou yo lap toujou bon paske yo menm yo konn poukisa yap fèt e nan sam wè yo ekri a nan maskarad m wè yo ekri a sèke yo klè sou sa yo pral fè a se pè yo pè pou pwosè petrokaribe a pa fèt se lave yo bezwen lave nèg ki dilapide plizyè milya dola anndan peyi a se pè nèg yo pè penitansye nasyonal la se pè nèg yo pè pouke popilasyon an pa jwenn eksplikasyon sou krim de san, krim finanse ki fèt anndan peyi a. Krim finansye, krim de san ki fèt anndan peyi a. Nou di ke popilasyon Senmakòz la klè deja, atravè tout fòs yo, yo di ke yo pa nan referandòm, e si konstitisyon an manyen, li di kòman pou l manyen, Jovenel Moïse te gen Tout chanm depite avè li te gen sena avè l, li pat janm fè sak rele amandman konstitisyon e pa jodia pou ke lap vin pase pa bwa lten an. E gen moun ki di peyi a pa gen pwoblèm konstitisyon an se pwoblèm aplikasyon li gen, eske yo ale nan menm sans sa vre menm? Bon, nap gade wi peyi a gen pwoblèm aplikasyon lalwa men nap gade tou Anndan atik yo, plizyè, plizyè, lè w ap gade anndan konstitisyon an, w ap wè gen anpil bagay ki ta mande pou pase men ladan yo. Men, li di kòman sa dwe fèt. Nèg yo pa ka di ke se pa referandòm yo vle fè l, e menm konstitisyon an entèdi l. Ou estime ke si referandòm nan fèt se pou an favè gouvèneman? Se nèg yo konn poukisa y ap fè l. Lè w gade, ou al li l, w ap wè se nèg k ap kache de bagay ke yo fè anndan peyi a. M di w sa deja, nèg yo pè pou ke pa gen pwosè petro karibe a fè pou yo lave tout moun e wè menm nèg sa yo yo di kijan yo wè leta anndan sè ke se dè nèg ki ap kache bagay pou popilasyon yo menm pa janm gen eksplikasyon de kòb ki te pou vini pou te vin fè ke nou pat nan mizè sa yo la nèg yo patisipe nan gagote lajan sa yo. Nèg yo fè yon bann krim anndan katye popilè yo, tout sa yo, lè gen yon leta ki fò, lè gen yon jistis ki fòt ke tout moun sa yo ap tonbe anba lalwa. Nan jou kap vini yo la nou konnen yo anonse eleksyon an e nou menm ki fè e ou menm ki fè pati opozisyon an ki pozisyon nou? Ki eleksyon?
Eleksyon pou referandòm nan? Bon, lopozisyon an jeneral e lasosyete rejte sa k rele referandòm nan paske yo di omwen fòk nèg sa yo prete sèman sou konstitisyon omwen yo gen respè pou li paske konstitisyon an klè deja l di l pa dakò ke yo chanje l pa vwa referandòm. E nou menm kòman n ap kanpe nou menm opozisyon Senmak la? Nou menm tout sa k genyen konstitisyon ban n dwa depi ke nèg ki la yo ki di yo se le reprezantan pèp la ap vyole l enben nou menm nou gen yon sèl bagay pou n fè se la mobilizasyon e dezobeyisans sivil nan tout peyi a pou ke moun sa yo pou ke yo kite tèt peyi a. Gen moun ki di opozisyon Senmak la pa ka met moun deyò ankò, èske w wè sa se yon verite oubyen Bon, lè moun yo di opozisyon an pa ka met moun deyò, fòk pouvwa a te ka met moun deyò. Sèke, bon konsta, chak kote yo gen reyalite yo, chak moman yo genyen, oyajinon kounye a la, anpil moun nan fen dane gen gen gen timoun ki pa t janm ka al lekòl ki ap reprann klas yo. E gen paran ki kapab ap fè lòt aktivite ki kote ke ki te kanpe nan wout pandan yon bon bout tan. Men yo di a ke nou kapab gade nou fè yon konsta nou menm. Nou di ke nou ka jije bon nan moman opòten ke nou lanse yon manifestasyon. Men lè nou lanse l la, nou lanse l pou moun ki santi ke yo gen pwoblèm. Si moun nan santi ke lakay li pa gen pwoblèm, li pa gen pwoblèm wout, li pa gen pwoblèm pon, sa n ap di yo? tap rezoud si pat si lajan petro karibe a te fèt te itilize nan bon nan bon sans yo ka ret lakay yo men si tout moun santi ke peyi ap mal mache kidnaping vyòl vòl moun ap kase kay tout jounen moun yo ap voye afè yo la nan pa bato ke yap vòlè yo nan apn tout sa yo si moun yo santi yo pa santi yo angaje yo ka toujou rete men nou menm kòm sitwayen konsekan. Nou toujou pran responsablite nou pou n denonse, pou n di sa k pa bon, fòk sosyete a mache kòm sa dwa. Ou konnen ou se nèg katriyèm nan moman an la a, di nou non, kòman sante katriyèm ye nan tout fason? Bon, sante katriyèm se menm jan li te ye a, sof ke ou konnen Inyon dè Sitwayen de la Katriyèm Seksyon Sen Mak te jwenn sipò Radyo Tèt a Tèt pou ke yo te fè yon rav, kote ke nou t ap sanble lajan pou nou te konstwi pon abriko. Ebyen vin gen yon òganizasyon ki se Cashman, de konsè avèk kazèk yo lamèri ki di ke y ap konstwi pon yo ba nou. 18 ki sot pase a la me, nou te fè yon reyinyon avèk popilasyon katriyèm seksyon an, nou te di yo ke si tout fwa pon sa yo konstwi, kisa n deside fè a lajan an. Nou te fè yon rankont avèk tout popilasyon an, moun ki te reponn yo di ke se tretman dren soti sou tèt pon Pivè rive Baryè Blanch. Se sa n mete n dakò, si ke òganizasyon fèt pwojè pon an ba nou, enben kòb ke nou te gentan genyen avèk dyaspora kontribye lotbò atravè Oxfo Haiti, ke yo menm se la a nou prale envesti lajan ki tap fè pon an. E sa m ka di w an gwo, men jiskaprezan, e m kapab di w wout la pa bon, ou te konnen deja, wout la pa bon, e moun yo, moun yo pèdi plizyè rekòlt akoz de dlo, e pinèz Manje diri moun yo sot fèt la a, pwa yo sot pèdi, e patat moun yo pran tiyogann, sa vle di se tout yon popilasyon k lage debwa balans. Nan ki nivo pon yo ye aktyèlman?
Pon Pivè, m pase la a m wè l menm jan an, pon Abriko se menm jan an, avèk de twa bout fè k toujou sou li. Kòm moun yo k ap ki te reponn ki vin di yo l ap konstwi atravè òganis entènasyonal Cashman, si m pa abize m de non an, Lè ke yo prè pou yo vin konstwi pon an, yo tap fè, yo tap chèche kay yo ta byen rete, renmen rete nan zòn nan pou si ta gen lòt pwoblèm pou kapab toujou fè chantye a travay pou ke yo kapab fini avèk travay sa yo. Men jiska prezan kote map pale avè'w la, pa gen anyen ki ko demare, pa gen anyen ki ko kòmanse, se menm pwoblèm yo ki toujou demire. Nou ka di se pwoblèm lojman ki fè pon an poko kòmanse? Wi, se youn nan pwoblèm yo paske Òganizasyon entènasyonal Cashman di ke li pat ko jwenn kay, m kwè yo jwenn kay la, apèn jwenn kay la sou zòn sizèm seksyon, nap tann avanse yo pou fèt, m panse ke ou menm wap enfòme atravè òganizasyon Inyon dè sitwayen epi kazèk de la zòn ki ap konvoke laprès pou ke lè pwojè sa yo ap demare pou yo kapab okouran. Sou kal moman wap plase avèk piblik kap gade w kap tande w aktyèlman la a, kisal ta ye? Bon e an tèm de mo nap plase nap di popilasyon an pou yo mobilize. Lavi a se yon batay, piga yo dekouraje toujou kenbe mobilizasyon yo nan fason ke yo kapab paske nou pa kab dakò nèg yo pote sa ak rele referandòm nan ba nou nan Senmak. Senmak dwe ini nou, Senmak dwe bay leton e Senmak dwe fèl yon lòt fason ke lòt kote yo ap fèl la. Mèsi.